Salut tout moun, se Kira Byenvini sou chanèl mwen an Janm toujou di nou an Jodi an m pote yon videyo pou nou Gen yon mwen tande
Moun yo male wi Mwen renmen yo
Mèsi koukou Kòm nou ka wè la Dezole fanmi Kira. Avan tou, mwen renmen nou anpil. Mwen jis fè videyo sa jis pou m fè nou ekskiz pou sa m fè an. Gen anpil moun ki konnen deja. Gen anpil moun ki deja wè sa. Sak poko konnen lèm di nou egzakteman sal ye nap reyalize nou pral verifye epi nap wè se sa e sa gen kèk jou depi l rive m pat janm panse m te ka fè nou on bagay konsa e depi lèm te kòmanse chanèl la m pat panse ke m te ka nan pozisyon pou m ap fè videyo, pou m ap fè nou ekskiz deja pou konpòtman mwen, pou sa m fè. Men, se sa. Erè se domèn de lòm. Nou pa pafè. Donk, sa k pi enpòtan, lè nou reyalize nou fè yon bagay ki mal, fòk nou ka bese nou pou nou fè ekskiz, pou nou mande padon. E mwen espere ke nou padone m. Se pat entansyon mwen. Mwen vin sou YouTube la jis pou m te ka divèti mwen, pou mwen pataje un peu de mwen, de vi mwen avèk nou. E m vrèman kontan, m vrèman santi sa fè m byen dèske nou Akeyi mwen nan kominote YouTube lan. M pa t janm vle desu nou. Malgre m te sipri pou m te wè jan nou banm lanmou, jan nou renmen m, jan nou apresye mwen, renmen tanperaman mwen, men e nou toujou vle plis, pou nou vle konn plis de mwen, pou m pataje plis avèk nou. Sa k rive an. Mwen fè nou ekskiz. Mwen ta swete nou padone mwen e m vle pwomèt nou ke sa pap fèt ankò. Nou konn sa l ye deja, s on bagay ki grav, se yon bagay nou vrèman, paske nou tèlman renmen m, nou pa asepte l vrèman. Nou te vle plis de mwen, nou, mwen espere m pa desu nou deja. Menm mwen menm mwen wont. Pou bagay sa a. Tout moun ki yon, ki fè pati de fanmiy Kira a deja wè li. Paske si w deja nan fanmiy lan, ou deja wè l. Li la. Nou ka wè l. Ok, so m pral di nou sa l ye pou moun ki pa konnen yo. Moun ki konnen deja yo. Ekskize m, padone m, mwen renmen nou, mwen pwomèt nou ke sa pap fèt ankò. Pou sa k poko konnen yo, sa m fè an se, sa gen yon prèske yon semèn depi sa rive kounye a la, e nou wè sa. Men, Avan mwen di sa k poko konnen yo, e menm moun ki konnen deja, mwen vle poze nou yon sèl ti kesyon. Ti kesyon an se, èske n ap padone m pou sa k rive an? M ta espere nou padone m. Si nou deja abitye avè m avèk tanperaman moun mwen ye an nou deja renmen m. Si nou renmen m n ap oblije asepte m, asepte fot mwen, asepte erè m fè an e padone mwen e espere ke m pap fè l ankò. Siw pa renmen m Nah m pa kwè w pa renmen m Poukisa w pa ta renmen m Humm Wi Bon m pa ri E pa fòt mwen se nan tanperaman m pou m pa ti vwa sa Pou moun ki pa konn sa k rive an M vle di nou Eske si m di nou Eske nap padone m pou sak wèl deja yo? M wè nou wè li devan nou. Nou pa renmen sak fèt la. Men map di nou, Eske nap padone m si m di nou son prank li ye? Eske nap padone m si n konn son prank li ye? Eske nap padone m? Ok guys, Naïma! Wap antre nan prank lan kounye a oubyen wap rete? Really? Ok. Eske nap padone m si nou realize ke se prank map prank nou? Pou sa ki gentan rive jis nan pati sa, pou tout fanmi Kira ki rive nan pati sa, mwen di nou ekri Team Kira, fanmi Kira anba video an. nan kòmantè an lan. Men video sa vrèman se jis pou di nou ekskiz, ekskiz paske mwen fè preske yon semèn depi m pa poste. E si ou deja fè pati fanmi Kira, nou deja konn poukisa mwen pa poste pou preske yon semèn. Men, se sèlman 5 jou. Men 5 jou an, se kòm si se te yon semèn. M konnen nou tout ap di, oh, kote ou Kira, nou bezwen video, ou lage nou, ou lage nou, ou lage nou. Men timoun mwen vreman ap travay pou nou, lanmou nap ban mwen yo e sipò nap ban mwen yo li vreman plis ke m te, li son bagay m pat imajine vreman, m konnen l te posib men m te jis pè, m pat konn si vreman li tap rive vit konsa. Men map travay pou nou, rezon ki fè m fè 5 jou m pa poste se akoz de cheve sa, m te deja di nou sa nan paj kominote an avèk sou m te anonse sa sou Instagram, cheve sa se yon konpayi ki voye l pou mwen pou m te bay opinyon m de li, m tal penyen Se yon grèf li ye, m te mete l nan tèt mwen, donk lè m te penyen an, cheve an te tèlman sere, m pa t ka pale. Jiska prezan, li prèske gen 5 jou depi m penyen, m pa ka vrèman bese tèt lan. Ou wè? M ka ri, m ka pale kounye a, men tèt lan m pa ka bese l. Se sa k fè m san, m panse m pa t ap twò konfòtab pou m fè videyo, videyo aktivite chofe, paske jan de mouvman m t ap gen pou m fè si m te fè videyo chofe, tankou challenge oubyen prank, li t ap fè mwen fè twòp. jès ki ka fè bagay lan, tèt lan fèm mal plis. Donk, map travay pou nou tout moun, e mèsi anpil pou tout moun kap sipòte koleksyon Kira. Se, waw, anpil lanmou ak sipò. Si nou pa konnen, gen mayo koleksyon Kira ki disponib sou koleksyonKira.com, ap gen vètman, akseswa, valiz, Naïma Kira genyen koleksyon pal li deja disponib sou sit lan. Ou ale sou sit lan, wap wè li gen valiz pou timoun, kòm nou ka wè. Gen anpil bèl bagay e avan yè mwen te pibliye nimewo biznis mwen pou nou kontakte m sou WhatsApp e nan demen si Dye ve m leve mwen jwenn 300 mesaj. Donk tout moun pran pasyans, m kòmanse pataje pwodui a avè nou sou stati WhatsApp mwen. Nou deja ap pale avèk mwen. M ap fè nou konnen ke WhatsApp sa se WhatsApp Business sèlman. Dèfwa se mwen ki jere l, dèfwa se moun mwen bay jere l pou mwen. Donk se pa nimewo pèsonèl mwen. So pran pasyans, gen anpil kontak fòk mwen te ajoute li sou telefòn nan jis pou m gen tout moun yo. Epi lè m poste pou nou ka kòmanse wè tout sa m poste sou stati mwen. Donk mwen fin ajoute 300 moun jodi an. e tout moun sa yo gentan kòmanse wè pwodui an, yo renmen l, yo enterese, e nimewo a se 561 349 79 79, nimewo biznis mwen, paske m konnen youtube lan se pou m enjoy mwen, se pou m pataje kèk bagay avèk nou, youtube lan e pa pou vann vrèman, nou ka sipòte mwen, m ka fè mesaj pase sou youtube lan, men m pa vle fokis sou bagay lòt biznis mwen genyen sou youtube, so. Si nou bezwen kontakte m pou fè acha nan Koleksyon Kira, se koleksyonkiraa.com pou fè kòmand anliy, men si w pa ka fè kòmand sou Ayiti oubyen nan yon lòt peyi ou pa gen kat bank ou pa ka fè kòmand anliy, se ekri mwen sou whatsapp lan, menm si w ka fè kòmand anliy si w bezwen plis enfòmasyon, ekri mwen sou whatsapp lan si w bezwen konn pri, si w bezwen konn koulè, si w bezwen konn konbyen tan l ap pran pou w jwenn li. Si livrezon disponib kote ou ye an, ekri m sou WhatsApp lan, 561 349 79 79. E timoun, m tèlman gon lanmou Kira pou nou. Jis pou fè nou ekskiz, m fè ti video sa a. M fè yon ti manje pou nou. M konnen anpil nan nou te plenyen ke nan challenge mwen te fè nan challenge drive thru kote m tap manje nan Burger King, tap manje nan McDonald, tap manje nan Checkers, tout bagay sa yo, nou te di m ke m pat ofri nou nan manje an, m fon ti fritay pou nou espesyalman, paske se Ayisyen nou ye, bagay bay bay bay Ameriken bay manje, burger, sesi, bagay sa yo pa bon pou sante nou. Malgre ti fritay lan pa bon pou nou tou non men li pi gou. Manje ayisyen yo vo la pèn. Donk mwen fè ti sa pou nou. Bèl ti prezantasyon. M renmen nou. M gon lanmou ki la pou nou jan m di nou. Donk tèt lan preske fin bon. Mwen fèk choute yon video challenge ansanm avèk Naïma. Men l poko ap lage. Li ka lage. Samdi si Dye ve, m pap di nou demen si Dye ve paske m ap lage videyo sa ta jodi an la, aswè an, paske se lannwit li ye. Donk, rete branche, si m te pran nan ti prank lan, ekri Team Kira Fanmiy Kira, si w renmen m, ou gon lanmou Kira pou mwen, ou pa renmen lè m fè twòp tan ke m pa poste, ou bezwen ap swiv mwen, ou bezwen plis videyo, ou bezwen wè Naïma, Naïma sa a m pa ka konte sou li, li pa genyen motivasyon m genyen pou m fè videyo, e m toujou vle fè videyo avè l, se nou menm ki vle pou m fè videyo avè l pi souvan, ki fè mwen plis. Fokis sou li pou l nan videyo a avèk mwen. Mèsi se pou sa. M konnen nou renmen lè m ap bay istwa m yo tou. M konnen nou apresye sa. Donk, m pa ka bliye konsèy mwen te konn ban nou yo. Se toujou menm vayb lan, toujou menm Kira. M ap ban nou tout bagay yo. Dayè, m te gentan di sa depi nan kòmansman chanèl la. M di nou m ap mete plezi pa m tou. M ap fè videyo avèk Naïma men m ap ban nou plezi pa m tou. E n ap aprann de cha, e nan chanèl lan tou. Se pa sèlman pou plezi. Fòk nou pale de bagay serye k ap ede nou, k ap ban nou konsèy. k ap ede nou pwogrese nan lavi nou, pou nou fè desizyon pozitiv nan vi nou, pou nou pa fè twòp erè, pou nou pa echwe nan lavi nou antanke jèn fi, espesyalman jèn fanm ayisyèn. Men, ti bagay lan pa chanje, mwen renmen nou, mwen gen yon lanmou ki la pou nou, Enjoy ti manje sa enjoy. Pa bliye swiv mwen sou tout rezo sosyo cheve sa mkwè nou gntan wèl yè nan foto mte poste a foto sa kraze Facebook a Instagram tout moun choke mpa konn poukisa well mkonn poukisa e paske nou pa abitye wèm nan sans sa men mfè li paske mte deyò a blablabla men mfèl nan sans ki pa twò dekolte ki pa derespekte mwen Antanke moun mwen ye an, men m fè l avèk tout klas kanmenm. Men m byen kontan wè ke n te enjoy ti foto sa. Waw, e konsa n ye? Granmoun ki nonm pandan bagay sa yo. Bon m ale tande, rete branche pou yon lòt bèl videyo. Oh! M te di nou, swiv mwen sou tout rezo sosyo. Kira André sou Facebook, Kira André sou Instagram, Kira André sou Snapchat. Ok mwen renmen nou mwen gon lanmou kira pou nou e rete branche pou yon lòt bèl videyo bye.